Nèg yo vann ekpryens ladwann, DGI, pòs fwontalyè yo, ona. Ladwann ki gen yon resèt estime a 13 pwen 5 a 14 milya de goud pa mwa, nèg yo vann ekpryens li pou 11 milya pa mwa e nenpòt rès kòb ke yo ramase, ebyen erekpryens gen rèt ladan l 20 pousan. Jwenn yon privilèj pou n salye laprès ekri, pale. e televize nan moman de tristès yon fwa ankò ki anvayi zantray nou jan ke nou wè peyi nou ap avanse e ke an jeneral ke nan peryòd literati ayisyèn 1898 nou te gen yon jenerasyon ki te rele jenerasyon de la ronde tire yon fwa ankò de jounal de la ronde men jodi a de 1986 a 2026 nou gen la jenerasyon de la wont la jenerasyon de la wont. De 1986, 2026, 40 an, nou gen anviwon 586 depite, nou gen anviwon 171 senatè, nou gen anviwon 19 chèf deta, peyi a livre, li sonbre. Nou pèdi tout izin ke nou te genyen yo, izin sikri a Dabòn, Asko, nou pèdi Aseri, nou pèdi Simantri, nou pèdi tout izin yo. Ankò nou pèdi dè vil e Mirbalè e Kafou, Gresye e la plèn di kil de sak, Kabarè e la Tibonit. Nou pèdi e pèdi ankò dè vil. E ke jenerasyon sa pa di anyen. Kote moun ki di ke yo se doktè? Kote moun ki ankò ke ki te jwe wòl nan peyi an? Ou pa janm tande kote yo gon regrè dè zansyen prezidan, dè senatè, dè depite. Okontrè yo fin sonbre peyi a e yo vle renouvle tèt yo nan yon eleksyon pike kole. Sa k pi grav ankò ke mwen menm antan ke Ayisyen, jan nou di an ke ki t ap viv aletranje ki retounen lakay mwen, madanm mwen, pitit mwen yo la, n ap envèsti, n ap kreye travay, n ap fè devlòpman, men li kreye lapè e dekourajman lè nou gade pou nou wè ke ke Alix Didier Fils-Aimé avèk tout gouvèneman ki avè l yo, nou di delege, vis delege, komisè gouvènman, minis, an tèm de ke tout nèg yo, yo vann peyi a avèk tout ayisyen ki gen ladan l. Dènye bagay ki genyen nèg yo kite lame avèk lapolis yo ta sipoze ranfòse pou bay sekirite a, nou tout konnen l ke yo vann peyi a avèk yon Erik Prince, yon emisè de Donald Trump. Eric prince sa a nèg yo lage tout peyi a nan menl pandan ke pèp nou an ap pase mizè aletranje partou esa e la espesyalman ozetazini peyi ki achte ayiti an ak tout nou menm ladanl lan yap mete braslè nan pye konpatriyòt nou yo ebyen dènye enfòmasyon ke map ba nou la an tèm de ke ki klè e ki legal nèg yo vann Eric prince ladwann dgi pòs fwontalyè yo ona. Ladwann ki gen yon resèt estime a 13 pwen 5 a 14 milya de goud pa mwa, nèg yo vann Erik Prince li pou 11 milya pa mwa, e nenpòt rès kòb ke yo ramase, ebyen Erik Prince gen yon ladan l 20 pou san. Kote entelektyèl nou yo? Kote dwaye nou, dwanye nou yo? Kote komèsan nou yo? Kote moun sa yo kote y ap lage yo, kote yo prale? Eske n ka dakò Pou e ke gouvèneman de Alix Didier Fils-Aimé a dakò pou vann peyi a. Jodi a ki sa moun, ki sa ke jenerasyon kap ap vini aprè a pral di nou? Aprè 223 zan endepandans, pou nèg yo trennen peyi a la, kote peyi a devni yon mache pou koule tout pwodui lòt nasyon. Menm dlo nap enpòte nan men lòt nasyon, fè, siman, farin, diri, tout menm menm bwason gazez ap soti an Repiblik Dominikèn pou antre. Jodi a nou denonse l avèk tout fòs nou e nou mande ke pou la nasyon kapab pran nòt non sèlman ke ke nan yo fwa dènye nou te wè yon gwoup blan byen ame vin enspekte nan zòn imigrasyon nan zòn ladwann Wanament lan men kounye a la ankò ke nèg yo ankò ke nan menm pwojè a nan menm kontra ke Alix siyen avèk nèg yo si gon moun ki vle soulve kontre le kontra sinye avèk le gouvènè Alix Didier e le misè ameriken Erik Prince, ebyen ankò ke sa a pral jije nan tribinal de New York, paske tribinal anndan anndan peyi a twò piti pou sa, se tribinal de New York ki pral ke ki pral siyen sa. Mwen rele ankò ke a tout moun ayisyen, kèlkeswa ke moun nan te nan pòs ke li ye, pou l kab gade tèt li nan miwa, pou li ke antanke premyè peyi, e premyè repiblik nwa e endepandan du mond, Lè nap pale dayiti pou nap pale dayiti dotrefwa il etait une fois c'est la honte e wont la li pou mwen ki wont li pou mwen paske timoun mwen yo map mennen lekòl nap al avèk lekòl kote yo pral travay kote yo prale an tèm de ke pou ke nèg yo vann peyi ak tout moun ki ladan l e nou denonse avèk fòs nou sa kap pase jounen jodi a yo te e ke Alix Didier te la pou l te fè eleksyon pou l te fè eleksyon se pou l te bay sekirite dabò. Olye de sekirite, leta ap kouri. Menm lame Dayiti pou yo vin antrene la mòn kase elikoptè yo pran oubyen yo vini nan bato. Yo pa ka pase sou wout nasyonal. Lapolis ap kouri. Abitri biwo leta yo deloje. Anba lavil blanch, ministè de jistis deloje. DGI deloje. Tout y ap kouri pou gang monte Petyonvil epi nèg yo di m ke yo pral fè eleksyon. Ki eleksyon sa? An jeneral, pèp la pa motive pou sa paske pa gen moun k al enskri vre. Sèlman, se son lè se son lè kandida de Alix Didier Fils-Aimé ki pral vin legalize une fwa ankò ke vant ke misye fè y vann Ayisi Ayiti avèk tout sa k ladan l lan e se nèg sa yo ki di w ke y al enskri pou ke une fwa ankò yo kapab pran pouvwa pou yo vin legalize sa ke une fwa ankò ke gouvènman Alix Didier Fils-Aimé a li menm ke li fè. Mwen ap rele a chak ayisyen an jeneral sitou lè responsab demen se leve lè yo pwal pale de lè yo pwal pale de moun ki vann peyi a ou menm ki gon wòl ke wap jwe nan gouvènman alix la ou koupab tou kèlkeswa ke ou te majistra kèlkeswa ke ou te delege kèlkeswa ke ou te vis delege le fè ke ou pa denonse l le fè ke ou pa demisyone ou dakò l ou fè konplo ak moun ki vann peyi a ki vann nasyon an e jodi a nou vle pale ankò poun di moun yo pran nòt nan chak depatman nan chak komin, nan chak seksyon kominal, moun ki asosye avèk gouvènman ki la a, ki dakò ke peyi a vann. Se vre, gen anpil nan yo ke se yo nayif, yo pa konnen sa k ap pase a, men yo tande l nan zòrèy plizyè moun, yo tande l nan bouch plizyè moun, je m'excuse, ki denonse l. E mwen denonse l e li klè ke nèg yo vann peyi a, nan jou k ap vini la yo, nèg yo pral desann une fois encore ke Wanament nan diferant dwàn yo pou yo retire moun ki la yo, pou yo mete moun pa yo. E menm komèsan ayisyen yo, Pa panse ke dezavantaj petèt ke nou te genyen avèk lè Sayisyen ki tap dirije n ap pral genyen l. Eske jodi a nou ka dakò pou nèg yo vann tout lit ke ke ke ke ke Tousen Louvèti, Bwawon Tonè, Kapwa Lamò, Desalin, tout me lit sa yo ke yo te mennen, nèg yo rive yo vann ni aprè 223 zan, nou pa ka dakò l. Nou pa ka dakò l e nou denonse l. E se pou sela ankò nou pwofite pou n di ke jodi a nou apiye mach pou lapè ke Pastè Marco ap lanse kap fèt samdi si Dye vle paske menm mesye yo yo rele gang nan ebyen pou nèg sa yo tou yo ta pran konsyans pou yo depoze zam pou yo di li lè atò pou ayisyen kapab viv alèz nan peyil gang a vès yo pou nèg yo omwen ta temwanye pou nèg yo ta ta di ke se yo pou nèg yo ta ta temwanye e fè eskiz a nasyon an kote yo mennen nasyon an la jounen jodia kote ke kenn ayisyen paka viv byen an ayiti aletranje yo paka viv byen braslè nan pye yo yo paka manje pa gen espwa. Pou jodia pou yon nèg ta dakò ou vann peyi a avèk ameriken non sèlman ki te okipe nou pandan 2 fwa men ki te vòlò rezèv lò nou rezèv lò ke nou te genyen jiska prezan yo nan men etazini e ankò ke pou ke jodia pou nou vann etazini tout resous nou yo min ki anba tè a e pou nou vann tout administrasyon nou yo paske moun ki etidye syans ekonomik moun ki etidye kontab, moun ki etidye teknik dwanye, se kòmsi ke yo pa vo anyen kounye a ou pral gen pou w depoze CV devan une fois encore que l'émissaire américain de Donald Trump Erik Prince e nou di ke jodi a pèp la dwe leve kanpe partou e sa e la pou nou di non sa pa kapab sa pap fèt ke nou pa dakò l viv lib ou mourir nou paka dakò pou nèg yo livre peyi a konsa e jeneralman nou vle anonse pou nou di ke a tout moun ki moun serye pa valide bagay ke yap fè la yo di yo di ke ki rele eleksyon. Son bagay pike kole pou nèg yo kapab une fwa ankò ke gen de senatè de depite pou yo legalize la vant ke yo fè avèk Ayiti e nou denonse l e nou di pou pèp la une fwa ankò ke ranje kò l e leve kanpe paske nan sa nou ye la se Bondye avèk pèp la ki ka une fwa ankò ke leve kanpe pou yo fè l. Nepal te fè l, plizyè lòt kote te fè l, nou paka dakò l e mwen di a Ayisyen kap viv aletranje yo. Menm jan mwen menm m te nan aletranje, m fè 15 an Etazini, nou retounen lakay mwen. Retounen lakay ou, pito w vin manje zèb lakay ou, men w pa chita kite ap imilye w. Eben, lontan ou te gen yon chèn nan pye w kòm esklav, jodi a yo mete yon goumèt modèn nan pye w, an tèm de ke lè w ap dòmi, lè l dichaj, l ap vibre, epi ou vin tounen zannimo. Pito ou retounen lakay ou, ou vin manje zèb lakay ou, e nou di si nou tout nou retounen lakay, ansanm n ap debloke Ayiti, ansanm n ap delivre Ayiti. Je le dis et je le repète, E sa fè plizyè ane ke n ap di l ke la solisyon Dayiti pe pase sèlman pa la desantralizasyon total ki ekri deja nan konstitisyon an ke nou dwe valide e n ap rele l yon sistèm de federalis kote chak depatman gon yon gouvènè ladan l, lajan ki fèt nan depatman ap rete nan depatman, chak depatman ap otonòm, ap gen gwo èpòt entènasyonal yo, ap gen inivèsite yo, ap gen lopital inivèsite yo. Sa imajine w, menm yon sèl lopital inivèsite ke nou genyen. Nèg yo livre l a gang paske yo yo gen kòb pou yo fwete avyon pou y ale non sèlman lopital an Repiblik Dominikèn men pou y ale Kiba, pou y ale lòt kote, mas pèp la pa gen anyen. E jodi a, le veritab koupab se pa gouvènman yo men se pèp la paske pèp la dakò ak tout bagay. Pèp la pito ap leve kanpe. Jodi a nou rele pèp la pou l antre an sèkomi pou l kapab yon fwa ankò pran responsablite l an men. Nou se Ayisyen. Nou p ap janm sispann Ayisyen. Dè moun kounye a la. ki fè tout tan yo ap viv aletranje, yo pa konn doulè pèp la, jodi a ke yo gen manda nan men yo pou ke gouvènman sa vin mete yo chèf, pou yo yon fwa ankò kontinye aplike yon fwa ankò pwojè blan an avèk lwa blan an anndan peyi a. Ebyen si nou pa dakò pou nou leve ansanm pou nou konbat sa k ap fèt la, n ap mouri ansanm. Nous avons l'obligation et l'impératif de se soulever kont tout sa k ap fèt la, kontre dinite nou, pou ke nou kapab yon fwa ankò pou pote yon chanjman paske se pa gouvènman an yon fwa nou bay gouvènman an sitou nèg ki la yo se pa menm nou ki ba yo gouvè ki ba yo manda yo pran yon manda pliske yo pa gen anyen y ap fè pèp la se devwa pèp la pou nou leve pou nou di se ra se ta sa pa ka fèt konsa nou pa ka kontinye l paske kòman pou moun ta va fè kontan lè tout ayisyen sa ap pase mizè an repiblik dominikèn etazini pam tou e sa e la sèske nou gon peyi nou gon tè ki pou nou epi ke nèg ap fè nou kouri. pou y ap vann tout richès ki gen ladan l epi yo mete nou deyò. Nou mande tout pèp la retounen bak ann Ayiti pou n mache vè Pòtoprens de lès a lwès, di nò o sid non sèlman pou n mache vè Pòtoprens pou n mande lapè, pou n akonpanye menm lapè sa ke pastè Marco e ap pale an, ke nou apiye an an tèm de ke e pou ki fèt la men an fèt pou ke nou kapab gen yon peyi ke lòt nasyon respekte menm jan sa te konn fèt avan. Pou ou menm pastè Moïse, sa w denonse la se yon okipasyon militè peyi a ap pran? Li militè, li ekonomik, li sosyal. Ou konprann nan dan se yon okipasyon tridimansyonèl. Paske lè se yon lòt nasyon k ap vin okipe bwa tou, e nasyon sa a li vole rezèv lò nou deja, yo pa janm pote l remèt. Yo eksplwate nou atoupri. Malgre nou te ede yo goumen pou yo te pran endepandans, yo imilye nou atoupri. E n ap imajine, Ayisyen ka ale nan Biden yo, se pa ilegal y ale. Yo fè yo vann kay, yo fè yo vann tout sa yo posede pou yo ale legalman nan avyon, epi apre ennan edmi, ou deklare ke yo ilegal, yo pa ka travay, y ap pase mizè, y ap fè sik, y ap fè tansyon, ou mete yon gwo goumèt nan pye yo, nou denonse sa, e nou di tout Ayisyen retounen lakay nou paske Ayiti pa simityè. Se pa peyi a k pa bon, se nou k pa bon, se gouvènman nou yo ki pa bon, paske apre 40 an, nèg sa yo ta sipoze di ke yo wont. Apre 586 depite ki vin pase pa gen lwa yo vote an favè pèp, apre 171 senatè nan 40 an sa k pase pa regle anyen, apre 19 chèf deta pase yo pa regle anyen, nou pa ka kite banye a tonbe, nou pa ka kite drapo a tonbe paske ti moun mwen yo, ti moun nou yo ki kote ke avni yo ye, ki kote n ap prale. Pastè Rousseau ta priye e mouvman Pastè Marco ap fè Pòtoprens lan, ou prale fizikman oubyen w ap fè yon mouvman nan Nòdès tou? Èske yon mouvman konsa nan Nòdès? An jeneral ke.
Nou di ke li twò ta pou mouvman an kapab fèt. Men nou apiye l antanke moun. Èske m ap antre Pòtoprens pou m al rejwenn yo? M poko konnen ni m pa ka detèmine sa. Men li pa twò ta pou ke nou desann pou nou apiye l, paske lapè a nou bezwen l toupatou. Lapè a se lapè antre les differentes autorités de l'Etat, lapè antre diferant moun ki se gang ki bare tout wout nou yo, ki ap voye moun yo kouri, lapè avèk tout jan de moun paske lapè a l ap bon pou mwen, l ap bon pou ou, l ap bon pou yo, l ap bon pou nou tout. Dèske nou di lapè, tout moun dwe rantre ladan l san zeksepsyon.